Zanmu sa kap fèt. Jodi a se zanmu Mackenson Charles ki antre lakay ou. Nou pral pale w de 3 aplikasyon ki vrèman enpòtan pou kapab travay ak tèt ou e pou genyen plis ke yon salè minimòm. Nou te pale w de enpòtans lisans brezilyen an e kòman pou kapab gen lisans sa a. Jodi a nou fè videyo sa pou nou pale w de 3 aplikasyon ki ka pèmèt ke ou travay avèk tèt ou. Premye aplikasyon an ki se Uber. Uber ap se yon antrepriz entènasyonal ki prèske nan tout peyi du mond. Men nan peyi Brezil, se yon aplikasyon ki Anpil moun itilize l. Aplikasyon sa pèmèt ke w rele yon taksi, ou rele yon machin pou sòti tout fwa ke w pa ta vle pran bis. E li bon tou nan moman an pou evite kontak moun a moun anndan bis paske li li pwobab pou pran kowonaviris lan anndan bis. Ok. Aplikasyon sa, kijan l fonksyone? Se yon aplikasyon ke ou fè yon enskripsyon, ou kapab lwe yon machin e tout fwa ou gen machin pa w tou. Aprè de twa jou yo libere w pou travay nòmal. Ou travay nan Uber ou gen 2 fason ou kapab resevwa lajan, ou kapab resevwa lajan nan men oubyen moun yo peye sou katon kredi. Tout fwa ke moun yo peye sou katon kredi ou kapab resevwa lajan sa a chak lendi. Chak lendi depi l fè 4 è nan aprè midi lajan sa a tonbe sou kont ou rapid. Dezyèm aplikasyon n ap pale de li a se Noventainov, sa n rele kat vè 19 la. Se yon aplikasyon ke anpil moun itilize tou pafwa li gen yon diferans de pri de 1 real a 2 real pa rapò avèk yon Uber. Gen sou aplikasyon ke ki genyen mwens sekirite. Se youn avantaj ke Uber genyen paske Uber gen anpil sekirite ladann. Men nou vin ta ye nan vi an, anpil moun itilize l tou akoz de diferans lan, nou konn kòman bagay yo ye, tout ti diferans fè moun yo fè yon lòt chwa. Se yon aplikasyon ki vrèman bon, li ofri lòt avantaj tou, kapab fè entrega, sa n rele livrezon a domisil lan, ou kapab leve manje nan kay moun, ou ka pote pwodui, medikaman ak lòt bagay nan Levantine.

Pafwa, yon moun kapab kreye yon kont avèk yon kont Facebook, dakò, yon kont Instagram. Sa koz ke nenpòt moun ka kreye yon kont, yon fo kont sou Facebook oubyen sou Instagram, li antre nan aplikasyon sa li rele yon chofè pou l fè kèlkeswa bagay ki. Men se yon aplikasyon ke anpil moun itilize nan moman. InDriver a, ki jan l fonksyone? Moun yo peye pa kilomèt. Pa egzanp, si moun nan ap fè yon kous ki 10 kilomèt, moun nan ofri 10 riyal. E pafwa tou gen moun ki vle bay plis ke sa. Dakò? Sa va depan de moun nan. Men li vrèman ba pri, anpil moun, anpil chofè gentan vire nan indriver paske se li yo wè moun ap ap ap itilize nan moman an. Sa koz ke tout moun vle vire ladan l anpil chofè. Men li bon, pafwa fòk ou evite e avan w asepte yon kous, gade byen, gade pwofil moun nan. Nou pale w de 3 aplikasyon sa yo ki se Uber, 99 e InDriver. 3 aplikasyon sa pèmèt ke ou travay avèk pwòp tèt ou. Bon, nou fè videyo sa pou n eksplike w ke tout fwa ke w gen lisans lan, ou pa ka ret san travay. Jan nou te pwomèt ou a ki san egoyis. Dakò? M swete w ke w pataje videyo sa yon lòt zanmi, avèk yon lòt fanmi e de jou an jou n ap pote plis bon videyo pou ou ki konsène avèk lajan sitou e n ap aprann ou anpil bagay sou teknoloji a. Mèsi anpil!